Bonsoir guys, kòman nou ye, kòman nou ye Jodi a m pote yon lòt ti videyo pou nou guys So nou pral fè yon omelèt avèk lòt engredyen E an plis tou yon lòt fason ke m panse anpil moun konn fè omelèt Epi m di a ba m pote ti videyo sa pou nou Ok mes chè, sou sa tout sa ke n ap bezwen ka ap prepare Omelèt nou gen pou nal prepare an mes amours so si nou wè ke mwen pa poste video kèk jou bref se pa komsi m ta di nou se yon bagay ke mwen genyen ok so nan gade pou nou wè ke tout bagay sa yo mwen gen la mwen genyen e meskin poud lay e poud pwav epi mwen gen sèl pwav e nòlmal epi mwen ap itize 4 grenn ze kapab mete plis ou menm map mete 2 kiyè lèt map mete e muz fwomaj sa mosarea map itilize yon lòt fwomaj ankò ki rele e o tchanko epi sa se yon vyann poul yon blan poul kem deja mete bouyi epi mwen bat mwen rache li konsa map itilize yon ti kras lwil doliv ladan li Si ke w gen lòt lwil mete ou byen kapab mete yon ti bè depann de ou menm mete sa ke ou menm ou manje ok. Epi mwen genyen sa e fwomaj mosale a mwen di mwen menm fwomaj sa li vrèman li bon anpil so mwen use fwomaj m ap montre nou kòmsi kòman ke m pral use fwomaj yo aprè kòmsi ke mwen gen 2 modèl fwomaj mwen gen yon ti poud pèsi mwen gen yon lòt fwomaj ankò anka ou Ok mwen gen mayi, piman dous, tomat, epi mwen gen hot dog, mwen gen sa komsi ki gen ki gen kawòt, li gen zonyon, li gen piman dous wouj, vèt, jòn, m ta chèche li tou konsa, ok li te tou rache konsa paske m pat vrèman gen piman dous lòt koulè m di a bon m achte sa konsa ok. Mwen ta cheli di w sa yo pa vann jan ti bagay nan vann tout kote ok epi map mete yon ti chanpinyon map mete hotdog epi mwen gen yon ti pèsi ki fri nan mitan se sa yo ke mwen genyen ke mwen pral use ok so si nou wè ke mwen pa poste pou nou se pa anyen se jis yon ti parès yon ti dekourajman tou mwen gen anpil video ke mwen fè pou nou m poko janm ka travay video sa yo so pa bliye si w potko abòne pou abòne pa bliye pou kòmante pa bliye pou lèk ti video sa pou mwen mes amours. Mwen menm nan anpil map pote anpil ti video pou nou map pran tanm poum di byenvni ak tout nouvo abòne mwen yo mwen voye yon gwo bizou pou nou tou pa janm sispann ede mwen pataje chèn YouTube la mes amour ok so nou pral pase nan preparasyon an kisa ke mwen pral fè an premye map toujou use ti kivèt mwen an ke nou toujou wè ke mwen genyen an map kòmanse pa mete ze mwen yo mwen di nou sa ou kapab use 2 oubyen 3, depann de kantite ou bezwen fè kòw ap mete kantite ze ou menm ou vle mete a, brèf tout sa ke map mete nan kivèt lan map brase yo, e anplis tou mwen retire jèm ze a pou si m ta di konsa si mwen retirel yes mwen retire kòmsi gen de bagay m pa bezwen fèl nan kamera paske la prann videyo a yon ti jan trè trè trè trè long map mete lèt la kounya so pa bliye tko potko abòne avèk Leisha François ale fè sa kounya se yon lòt chèn YouTube ke mwen genyen m konn poste video manje video vlog prank e konsèy sou li pou nou tou netwayaj tou sa dekorasyon m konn poste yo sou li tko potko abòne just monte anlè sou Alisha Cook depi w konn apre yon ti ikon ki make Leisha François just klike sou li epi wap tonbe sou Leisha François rapid ok kem te bliye mete farine nan map mete yon ti farin tou, e paske l ap rann e li yon ti jan pi kenbe nan modèl kòmsi ke m ap fè l lan, ou kapab mete kantite farin ou vle sof ke pa mete pou li pa twò twò twò twò pwès, tankou n ap swiv kòmsi mwen itilize ti bokal jèbè yo paske mwen pa gen pèz pou mwen peze bagay yo, jis sa ke mwen fè mwen e itilize yo tankou kòm yon pèz, kòm yon mezi ok, kòm yon, gen moun ki te di m konsa ke yo pa konprann lè m ap di gram nan. Bref m panse ke lè mwen use yo li vrèman bon ok map mete tout epis sèch mwen yo epis sa yo yo opsyonèl si w gen sa si w met yon ti kal ou fini oubyen ou gentan pa mete sa kem mete yo se si ke ou renmen l pou mete l ok sa yon ti pèsi sèch m pral mete so mwen di nou sa deja so m panse ke map travay kèk videyo pou m kapab poste pou nou nan semèn sa k pral antre a epi pa bliye tou ou sot ko abòne avèk Paj Facebook mwen an ki se Leisha François ale fè sa paske se la ke mwen pral fè live mwen yo. Epi nan live mwen yo tou map gen chans poze kèk kesyon, map gen chans bay kat telefòn, m ka bay yon 2 oubyen yon 3 moun depan ok. Epi m pral ajoute vyann mwen an, m kapab mete kantite vyan nou vle, menm ke nou wè mwen mete sa paske m pa ta vreman fè yon pil bagay, epi m ap ajoute tout bagay mwen epitou m ap kontinye fè yon ti pale ansanm avèk nou ok, so mwen te di sa, mwen te di konsa ke mwen gen yon don pou mwen fè, e m panse ke nan semèn k ap antre a tou m ap poste yon videyo m kapab di nou kòman ke mwen vle fè l ok, jan ke m di nou an, se pa kòmsi m ta di nou mwen genyen non ok, tout moun deja konn sa, tout moun ap fè efò avèk. pwòp tèt yo ok la map mete fwomaj an aprè ke mwen mete fwomaj janko a kidonk fwomaj sa li pa yon fwomaj ki pral fè fil nan e manje a si w vle kòm se yon fwomaj ki pou fè fil lè wap koupe li mete fwomaj mosarela ou kapab mete li men mwen menm jan kem di nou an e m pat vle kòmsi lè map manje kòmsi pou ta fè fil paske Marcus pa renmen lè kòmsi e. lè ke li pa vrèman kòmsi m ta di nou li renmen e fwomaj ok map retire ba yo m twouve kòmsi lap fè yon ti poze tou li pa renmen lè kòmsi ke pou lap manje yon bagay pou fil la pou fwomaj la kòmsi pou lap fè fil ok m jès mete tchankou a yon fason ki kapab ba li gou men si w gen fwomaj la vach kiri ou kapab mete ok mwen menm mwen di nou sa mwen pa nan dayèt m kapab manje manje sa yo bon si w nan dayèt ou menm ou pa ou pa bezwen fèl paske Lè wap fè dayèt gen bagay ki pa pou ou ok so m pase yon ti bè pa anba bòl lan epi m bay mete li nan bòl sa bòl mwen gen an li yon ti jan gwo li yon ti jan long men si ke m te gen youn ki te won li tap ankò pi bon oubyen youn ki te yon ti jan pi piti li tap ankò pi bon brèf se sa ke mwen gen m pa wè rezon pou m tal de yon lòt remon pou m kapab fè videyo a ok mwen use sa aprè sa mwen pran yon kiyè kòmsi m ap yon ti jan fè l yon ti jan plat epi aprè sa m pral yon ti jan bay sou kote an paske m pat vle kòmsi pou l t lè kòmsi li fini pou l te yon ti jan pou l te plat plat plat kòmsi m te vle kòmsi pou l te gen yon ti yon ti yon ti otè ok 2 santimèt nan gapa m nou kapab wè jan ki mwen fè l lan epi aprè sa m panse m pral ajoute yon ti fwomaj nan kwen an lè l kòmanse paske nou konnen akoz li gen ze li gen kòmsi li gen bagay likid lan li pral kòmsi kouri sou kote yo kounya map mete fwomaj e rès fwomaj mwen ki mwen te genyen an mwen di nou li pap fè fil fwomaj ki fè fil lan se fwomaj sa nou wè dèyè an map mete li pa anlè men ou menm si kòmsi ou renmen lè wap manjel pou lè wap fann li fòk li fè ti fil fwomaj tou sa kapab mete fwomaj mosarela a li bon tou ou kapab fè pizza avèk li anpil lòt bagay son fwomaj ki vrèman rekòmande anpil moun toujou ap fè resèt yo toujou use li li fwomaj li vrèman li bon ok lè wap manyen li tou li pap kole nan men w li tankou m ta di w se yon poud li ye ok li vrèman li bon la map mete fwomaj yo epi aprè sa nap gade pou nou wè kòman li sòti ok guys so jan kem di nou an toujou voye yon zami nou pou mwen toujou voye yon fanmi nou pou mwen nou pa pou regrèt deske nou te fè sa ok la mwen mete fou mwen an kap chofe avèk 250 degre se dènye volim fou mwen an sa bò ti pò la gen plis mwen mete li sou plis mwen mete li an o koum si lap cho an o avèk an ba nou wè kwen an so apre sa mwen lajoute fwomaj sou li ok mèzamou so nou wè sou kote an kòman li sòti Nwèl? Ya. Epi la li gentan bon m kite li fè prè de 15 minit anba fou a, apre m kòmnse m desann volim recho a tanzantan, m mete l pa anlè, m mete l pa anba, pou kòmnse pou li pa brile yon fason kòmnse pou tout anndan kapab genyen chans pou li kuit ok. So n a gade pou n wè, m te rajoute fwomaj sou kote a, kòman li vin ye. Nan sa ke m wè nou wè li gen yon bèl bèl bèl bèl ti koulè ou kapab fè li, depann de ou menm, se yon fason ou kapab prepare omelèt, Pito ka fèl yon lòt fason menm si kou pa renmenl konsa fèl yon lòt fason ok mwen pral koupel li kitel fè yon ti yon ti tan ap frèt avan ke ou kò manse koupel ok la mwen pral koupe li map bat pou kòm si dekole sou kote an na gade pou nou wè so map koupe li pou nou guys ok yes. Ok so m te fè manje sa banm wè nan aswè m te fèl wi m nan aswè m te fèl paske se vrèman renmen li so gen de video ke mwen pote pou nou tankou an pran egzanp kokiyò lòt bagay ankò bagay sa yo se de bagay kòmsi si ou vle ou kapab fè komès avèk yo paske jan kem di nou an moun pa janm fin aprann menm mwen menm tou m toujou ap gade video manje pou m aprann se video sa yo ke mwen renmen fè mwen renmen fè video manje video netwayaj dekorasyon bagay sa yo mwen vrèman renmen yo anpil nan gade pou nou wè jan kem di nou an si ke ou kite li. Kòmsi ou kite yo mete fwomaj ki pou fè file la fè anpil anpil anpil anpil anpil fil lè ke wap koupel men non m te paske m te oblije fèl jan ke moun lakay mwen renmen l ok se sa fè m toujou di nou konsa fè bagay yo selon jan ke ou menm ou renmen l ok gays so men kòman li men kòman li ye ok m te mete plis mayi paske mwen renmen mayi anpil mwen plis renmen mayi an tou epi m te mete ti bout òldòg yo lè wap manje li vrèman li amizan ok so men li men kòman li sòti m pral eseye koupe l. pou nou kapab wè, brèf ou gentan fon ti fèt lakay ou ou chwazi fèl ok kòm nan moman sa la pa gen kòmsi m ta di ou fè la ptit bouch pa fè twòp twòp enteresant paske yow bagay yo ap konplike epi mwen toujou di nou sa manje pa gaspiye pa gaspiye manje nou paske nou pa konnen konbyen fwa nou anndan lakay nou konbyen tan nou anndan lakay nou so men kote mwen ap koupe li pou nou wè se sèlman anlè a ki fè ti fil men anba a li pa fè fil bon si ko renmen l avèk fil mwen di nou sa fè li avèk fwomaj lan melanje tout avèk kòmsi mosarela epi lap bay sansasyon m espere nou te enjoy ti video sa guys so babay nap wè ankò pou yon lòt ti tèt video mèsi mèsi paske w te pran tan w pou w te kab gade video sa.